Lapolis Nasyonal Dayiti, Fòs Task kontinye ak seri doperasyon yo nan komin Kwadèboukè, nan 2 gwenn baz 400 Mawozo. E lapolis ta menm drese yon bilan kote yo ta fè konnen ta gen anviwon 6 bandi ki tonbe, sa ki kouri ak grenn bal bò tèt e bò pye pa konte sa ki blese. Ebyen gen Fòs Task tou kap lage dwòn kamikaz. Matisan la te pran yon lapli dwòn kamikaz men E sa ke nou genyen, e nou gen kòm kòm sousi, sè ke nou pa janm jwenn yon bilan ki di men yon chèf gang ki tonbe nan tout dronn kap lage yo. Genyen e premye minis Alix Didier Fils-Aimé ki anonse jodi lendi an la yon remaniman ministeryèl kote pral genyen e plizyè tèt ki pral antre an fonksyon. Antouka, eske Alick Didier Fils-Aimé pral mete sekirite, stabilite pou eleksyon ka fèt? Sa se yon ansanm de kestyon kap poze. Eske Guy Philippe ap genyen batay la ak revolisyon li mande pou pèp la fè a? Sa se yon ansanm de kestyon kap poze. Antouka, m konseye nou rete swiv videyo sa jiska lafen pou nou ka konnen plis detay konsènan tout aktyalite yo e nou menm tou ki apresye travay sa, pa neglije layike e abòne ak chèn nan yon fason pou nou ka toujou rete konekte ansanm ak Stazz TV. Enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a genyen lapolis ki pale de plizyè bandi tiye epi yon stòk ebyen kòktèl molotòv ebyen yo detwi pa polis nasyonal la ebyen nan laplèn kil de sak ebyen selon enfòmasyon yo ki soti bò kote lapolis nasyonal dayiti operasyon sa pèmèt pou yo kreye yon brèch Ebyen estratejik jiska Kafou Marasa epi yo redwi sansibleman kapasite ebyen nwizans gang 400 Mawozo kote ke gen manb yo evite ebyen afwontman dirèk ebyen nap di ke genyen anpil nan mesye sa yo ki yo menm ki tonbe ebyen nan kad yon nòt ki ap sikile bò kote direksyon Ebyen jeneral lapolis nasyonal Dayiti ki li menm ki gen yon nòt li fè soti yo anonse gen anpil bandi ki arive tonbe ebyen o nivo de ebyen e laplèn nan kote ke lapolis nasyonal toujou ap konbat ebyen gwoup teyoris yo. Ebyen fòk mwen di ke nan dènye tan sa yo ebyen nou konn wè nou konn ap gade nèg yo sou tik tòk ebyen gen kèk nan bandi yo la Ebyen tiktok gèlè kraze paske nou paka tande yo paske se chaplèt ke yap pran ebyen anpil sitwayen manbo 2 ebyen nan men lapolis ebyen wi Jimmy ebyen jan ke nou diw li lapolis ki li menm ki di ke li arive netralize anpil ebyen nan yon nòt odyo ki ap sikile polisye yo yo menm yo sanse ap pale kote ke yo arive mete men sou e anpil nan bandi sa yo. E pandan ke nap toujou rete ebyen nan kad dosye ebyen bandi yo e Jimmy kote ke lapolis li menm li di ke lap travay ebyen nan kad operasyon ebyen pou jodi dimanch la tou ebyen lapolis nasyonal dayiti ki entansifye operasyon jodi dimanch premye mas la nan kwadèboukè ebyen nan kad pouswit ebyen e aksyon yo ebyen nap di ke se entèvansyon e ki ap fèt ebyen onivo de Laplèn nan, lapolis di ke yo menm yo pap lage bay, yap kontrekare gwoup teworis sa yo ki yo menm yo toujou ap bay ebyen anpil pwoblèm ansanm avèk popilasyon ayisyèn nan e Jimmy e genyen e anpil bandi ki tonbe ebyen daprè

Ebyen de tranche erije pa gwoup ame yo ki yo ki te konble avèk apui seksyon anjen lou, ebyen inite espesyalize don le swat, lutag epi udmowes ii yo menm yo mobilize ebyen avèk on soutyen aeryen asire pa de dwonn. Operasyon sa yo notaman ki sible zòn Marasa e Kafou Marasa, Duval e Santo 25, konsidere kòm 2 basyon de gang 400 Mawozo. Daprè responsab polis nasyonal yo, aksyon sa yo ki pèmèt pou yo kapab afebli kapasite operasyonèl gwoup ame yo ki yo menm ki evite afwontman dirèk nan sèten sektè laprès nasyonal Dayiti ki reyafime detèminasyon pou rapouswiv entèvansyon yo jisko demantèlman dè fwaye ensekirite epi retabli lòd piblik onivo de komin sila. Se kounye a lapolis ap frape ekip 400 mawozo lanmò san jou a paske nan Kwadèboukè operasyon yo pa kanpe oudimwenske entèvansyon yo pa kanpe. Lapolis atravè DDO 1. Vladimir pa rezon, yo klèman di ke fòk yo jwenn yon bout avèk ekip 400 mawozo ke lanmò san jwe ap dirije ki pran komin sa an otaj depi plizyè lanne. Batay lan sere, batay lan pa piti, lapolis se vre ke. yo ankò ap tann de lòt gwo mwayen, men avèk sa yo gen nan men yo la dezi sevè klod, yo kontinye ap frape ap manyen e nèg 400 mawozo yo. Jan ke n konnen l deja, pandan wikenn nan, nan divès kote nan kwadèboukè, plizyè zèfèyis ekip 400 mawozo tonbe, E ayè dimanch lan, answa samdi pou louvri ayè dimanch maten, bagay la te mangonmen nan divès kote, e pou pi piti, gen prèske 10 bandi ki tonbe, e gen plizyè twonson wout ke bandi yo te koupe, lapolis oblij, alò, lapolis bouche yo, e se de menm reyalite tou, nan Mirbalè, kote ke bandi yo ap pete kouri, sa kap tonbe anba bal, sa kap pran bal cho nan kò yo, e sa ki jodi an la tou, me pa konn ki kote pou mete kò yo. E popilasyon o nivo de Mibalè an nan divès kote kontinye mobilize e ap pran de dispozisyon a travè Bakòp Feray pou di ke nòmalman me sitiyasyon ensekirite an li la twò lontan e fòk sa kanpe e fòk li sispann. Menm jan tou, dimanch ayè an, o nivo de zòn Bòs la, zòn Baraj Vilaj de Dye, me gen plizyè dronn ki tonbe, ki sa k sòti kòm bilan?

Gen gwo batay ki kòmanse ap fèt ant aktè ki te al siyen pak gouvènabilite an avèk Alix Didier Fils-Aimé. Kòmanse gen de gwo batay paske bagay la klè Désir, bagay la klè Sévère, bagay la klè Claude et zòm entènot nou yo, men gato a genlè ap mal separe. Gato ayiti an be vye zo ko tande ke fize mete di rete pa rete vyann nan be fize ap separe vye zo sa nan separe vye zo sa mesye dam gen de gwo batay gen de gwo goumen antre yo menm an di ant fizeme avek menm ansanm de aktè ki tal siyen pak gouvènabilite sa e pa bliye tou Opozisyon pliryèl lan, li menm li detèmine, li mobilize, li motive pou l di ke Alix Fils-Aimé, enben, li pa gon kat an blan. E de menm tou, anbasadè Kanada an Ayiti, André François Giroux, li klèman di avèk, enben, PM Fils-Aimé, raple l byen, gade sa k rive Ariel Henry, gade sa k rive, Ebyen KPT an bat pou sak rive mesye sa yo pou sa pa rive l. Koman nèg yo Desir, Sévère et Claude Ladan Antoine. Desir koman nèg yo avan w? Mèsi gason nou bèl epi anfòm trè kontan pou nou rejwenn dan lide pou kontinye enfòme zanmi entènot yo ki ap gade e tande nou epi dpatou lapolis atravè direksyon kominikasyon polis nasyonal dayiti an dicop ayè te mete on nòt de près deyò pou te kominike on bilan pwovizwa ou pasyèl sou kad operasyon ki ap mennen pandan wikenn nan nan zòn Taba, Kwadèboukè. Selon sa lapolis fè kwè, gen omwen 6 bandi ki tonbe. Nan kad echanj ak lapolis, gen omwen 4 machin blende ke bandi yo tap itilize ki imobilize, sanzoubliye yon ansanm de aks woutye ke bandi yo te koupe ke lapolis rive pran kontwòl ansanm espas sa yo. Nan lè ki ap avanse la yo, nan lè 3 zè, ta dwe genyen yon konsèy gouvènman. Yo rele yo konsèy dè minis, mwen menm m toujou pridan nan kesyon konsèy dè minis lan, paske nou konnen ki jan konsèy dè minis li òganize, mwen avèk Blaise Peterson, Jean Wilner Sévère, Claude Naider Antoine. Nou pa kab vin fè sa la pou n ap repete sa nèg yo ap di pandan nou konnen nèg yo andeyò lalwa, nou konnen kisa Konstitisyon an di pou yon konsèy dè minis te òganize. Men sa k ap fèt la la se konsèy gouvènman, li ta dwe òganize ozanviwon twa zè a katrè. Èske l ap reponn? Men si l reponn Blaise Pèsonn, anpil nèg ki te dòmi pou sware dimanch lan k leve lendi an la, ki toujou minis, enben nan twa zè katrè yo gendwa pa minis ankò nan desizyon ki pral pran fas avèk desizyon sa yo. Anpil non deja ap site. Minis edikasyon nasyonal la, li pa asire, li kab pèdi djòb li. Menm jan, nou sonje, minis ekonomi avèk finans lan, paske non l te site kòm moun ki ta pral pran djòb premye minis lan, li te pèdi djòb li. Èske sa pral fèt? Ansanm entèvansyon ak operasyon polisyè yo, y ap entansifye. Nan depatman sant peyi a, anpil gwo bourad ap eseye dòtobay. Pwès yo kab pèmèt ke popilasyon ki nan kouri kite lakay yo kapab retounen. Sa ke popilasyon an mande. Men Blaise Peterson, nou kab remake nan espas laka sa a, anpil zosman. Zosman sa yo, èske se zosman bandi ke yo ye? Oubyen se zosman manb nan popilasyon ke nèg yo kidnape e yo touye nan espas laka sa a? Nou tout nou kab konstate sa. Kote mesye bakòp feray yo ak lapolis ki travay de konsè kab prezante ansanm zosman nan espas la? Anpil gwo kesyon ap poze nan nivo depatman Latibonit, malgre gen 2 blennde ki rive nan depatman pou ranfòse lapolis, pa gen yon entèvansyon ki rive fèt, sa li pèmèt anpil moun yo trè sispèk sitou nan nivo depatman an, y ap kesyone ki vrè responsab Direktè depatmantal polis lan la n ap pale de Jean Alex Pierre Louis. Nan minit ke n ap pale a, gwo presyon nan dezyèm seksyon kominal Ti Rivyè Latibonit, zòn Grasèt, zòn Gewo, Pou pi piti, 2 moun pèdi lavi yo ak divès lòt blese al pran swen ke ka yo nesesite, se reprezaj bandi baz Gran Grif yo al fè 2 semèn apre youn nan manb gang nan ki rele Watson Dorsainville te rive pèdi lavi l apre yon tantativ kidnaping popilasyon an te pote boure sou li yo te koupe tèt li, ebyen bandi yo al fè represyon nan espas sa a yo pote ale ansanm objè ke moun yo te genyen ki koz ke moun yo ap lanse SOS ou mande otorite yo pran responsablite yo. Vèsitèson, nou ta ka di se jodi a menm, jou J, pratikman, ki pèmèt ke pati politik yo, regwoupman politik yo, pou y al kòmanse defile nan KEP a, pou y al enskri pati politik yo pou pwosesis elektoral la. Kijan sa ye? M kwè Jean Wilner Sévère si w fè kout je nan zòn KEP a, w a va di nou èske l wè de lidè de pati politik k al defile nan espas lan pou al enskri pati politik yo. Centre ville de Port-au-Prince, sitiyasyon an toujou rete trè tandi, trè difisil. Moun yo toujou pa kab moute ak desann nan ansanm aktivite yo. Woul Sourdi Evea, Claude-Naider Antoine, toujou nan espas sa a pou pote detay. Wout nasyonal nimewo 1 an nan rantre nò a, Kwadèboukè, Taba, pa bliye. Depi se nan espas sa yo ke nou prale, nan plèn nan. Se Claude Nader Antoine ki pral kominike n ki sa k genyen paske lapolis di n gen divès bandi k tonbe, gen divès machin ki imobilize, nou pral gade ansanm sa yo, Blaise Peterson, Jean Wilner Sever pandan nan paj entènasyonal la gen 2 enfòmasyon ki kontinye ap vini depi samdi pou jiska dimanch li te fè Lakwa Wouj Iranyèn te pale de yon afè de 104 moun ki te pèdi lavi yo nan kad atak ki ap fèt e yo te menm avanse de 747 moun ki te soti blese ka al pran swen ke ka yo nesesite e otorite amerikèn yo yo menm pale de 3 avyon yo ta gen ki resevwa 2 frap yo te di ke yo pral mennen ankèt pou vini avèk detay yo toutolon de emisyon Bèlsiterson nap vini avèk bokou plis detay pou zanmi entènot ak telespektatè e Men sak nouvel yo bless Pearson. Bon e Sévère koman nèg ye dabò map salwew Sévère ou anfòm?
Bondye diw bonswa bless bonswa Claude bonswa tout moun nou kontan retrouvew pou yon nouvèl emisyon mitan jounen an. Cleunade Antoine ou konnen lari alò lari a se ou menm kwadèboukè a enfòmasyon se nan menw li ye Claude se plezi pou nou ansanm.
Bonswa Mezanmi Desmond bonswa avèk Désir Venès bonswa avèk Jean Wilner Sévère bonswa avèk tout zanmi entènot nou yo ki toujou makonnen ansanm avèk emisyon mitan jounen an jan w di l la Blaise nou pral gade kisa ki genyen kòm enfòmasyon sitou nan rantre nò peyi a e presizeman nan komin Kwadèboukè Paske depi wikenn nan la pou n di byen depi vandredi ebyen fòs de lòd yo PMC, Task Force yo menm yo ap frape zèfèyis yo menm ki nan komin sa a. Nou pral gade kisa ki genyen kòm done, kòm enfòmasyon blèz pete. Ebyen jan m te di talè a m aprann ke nan sware te samdi a e okou de lanwit tout ka yè dimanch nan maten, Moun nan divès blòk avwazine e nan Kwadèboukè sitou nan zòn Kafou Marasa, nan Duval, nan Remi, nan Site Doudoun, be, yo te trè panike paske te gen anpil detonasyon e ayè dimanch maten lapolis fè konnen ke yo mennen operasyon entèvansyon nan zòn sa a, gen plizyè bandi ki tonbe e yo menm bay non pou di ke chif alò pou m di byen, yo pale de 6 bandi ki tonbe. Kisa w kapab m li yon detay Claude?

M kapab di w bon repo, gwo avèk ba bon repo, menm moun ki anndan, m kapab di w dèyè pòs, zòn dèyè pòs la, zòn dèyè pòs bon repo, yo menm yo t ap tande anpil detonasyon. Kite m di w pou samdi swa ki sot pase la Blaise Peterson, pou louvri dimanch ki t ap premye, ki te premye mas 2026 la, Blaise Peterson se te tout nwit lan nèt nèt nèt nèt, tout nwit lan nèt, Enben, te genyen kout zam ki t ap tire nan komin Kwadèboukè. Men presizeman, kout zam sa yo menm yo te sitou t ap tire nan zòn Kafou Marasa avèk zòn yo rele Dyaboul la. Dyaboul, m te toujou konn di nou sa, Dyaboul se youn zòn anpil chofè machin yo menm yo konn pase pou evite pase Kafou Marasa, pou evite pase Wi m kapab di w travèse pon Taba, Dyaboul la li menm se yon yon wout segondè ki konn pèmèt machin yo menm yo ale pi vit. Enben se nan espas sa yo e e nan samdi swa pou rive dimanch ki te gen tout kout zam sa yo, tout detonasyon sa yo Se de foul otomatik, se de foul otomatik pèsi pèson, apen ki tap tire nan zòn sa yo pandan tout nwit lan, moun ki tap ki tap dòmi sitou nan zòn kote detonasyon menm yo tap fèt la te trè panike, e se si menm moun ki te a distans, menm moun ki te a distans, yo menm yo te trè panike paske yo pat konnen kisa ki te genyen, kisa ki tap rive, e parapò avèk. Volim katouch se de foul otomatik ki tap pase nan zòn sa yo e nan dimanch bagay la li menm li tap kontinye kote ke lapolis li menm li tap avanse li te kontinye ap avanse avèk operasyon sa paske nou sou tantou 3 jou la enben lapolis li menm li depoze valiz li nan zòn sa enben jiska dimanch lapolis ta pral fè konnen gen plizyè zèfèyis yo menm ki tonbe ki pa leve. plis pase 6 enben ki tonbe e ki pa leve sa se sa yo wè avèk zye yo paske bèspèsonn batay la li menm li ta fèt pandan dan la sware li ta fèt dan la sware e si gen yon de twa ki tonbe fòs de lòd yo menm yo ka pa gen l e yo ka pa gen done sa e men selon nòt ofisyèl lapolis fè konnen gen 6 zèfèyis malfra yo menm ki tonbe nan nivo perimèt kafou marasa avèk zòn ki vwazinè yo kouman sa li menm li ye pou jiska jounen sa men map di w se yon komin kwadèboukè jiska moman map pale ansanm avèk ou la sitiyasyon li menm li toujou rete tandi toujou rete dejenere se vre e pandan jounen sa la m kapab di w pa alò poko banm di l konsa poko e genyen fò detonasyon gwo echanj de tir nan zòn sa yo men se yon zòn li menm ki toujou rete tandi ki toujou rete sou presyon sou tansyon aktivite ki konn abitye ap fèt yo yo menm yo pa fèt nan perimèt sa Si m gade nan nivo kafou meyè, kafou meyè, e kafou bedè tou, enben se de zòn yo menm malfra yo, yo mete wòch nan yo. Yo mete wòch nan yo, e sa vle di la pou anpeche, pou anpeche, m kapab di fòs de lòd yo menm yo rive nan perimèt sa yo, paske lè w tande frapman yo nan nivo kafou marasa konsa, lè w tande frapman yo nan nivo site doudoun avèk zòn ki vwazinen yo, enben Pil anpil nan zèfèy siwoplè si pèsonn yo rekile. Lè m di yo rekile, sa vle di yo kite bouk la, yo kite bouk Kwadèboukè, yo pran direksyon Meyè, yo pran direksyon Despinòs, yo retounen nèt nèt, yo retounen nèt nèt. Enben se sa k fè tou yo mete anpil kamyon wòch nan zòn Kafou Meyè, paske Kafou Meyè a li menm li bay aksè pou al parèt anba Mòn Kabrit. bay aksè pou al parèt anba van kabrit enben malfra sa yo nan nivo komin kwadèboukè yo kontinye kontinye ap kapab di w mete wòch pou bloke lari se vre pandan wikèn nan lapolis li menm li te la sitou avèk seksyon anjen lou a pou te kapab netwaye debleye bouche tou ke malfra yo menm yo te fè nan divès aks Se si lapolis tou li menm li fè konnen la enben yo al pantan sou yon kachèt kòktèl molotòv, sou yon kachèt kòktèl molotòv ke malfra yo menm yo ta prepare pou te kapab simen dezagreman enben sou blende ki tap ki ta sipo ki ta dwe travèse espas sa yo enben lapolis tou pike dife nan kachèt sa enben pandan wikenn nan kidonk gen avanse gen gwo avanse ki fèt nan nivo komin kwadèboukè PMC, Task Force e divès inite nan lapolis la sa pou m di byen bri, udmo e avèk lòt inite ankò menm yo te prezan e jiska moman la yo toujou ap mobilize nan nivo komin Kwadèboukè pou mete kichòy nan men malandren ki ap simen dezagreman depi tanto Plizyè ane nan komin sila Mès Peterson Désir Felix. Men kounye a, se toujou dè entèvansyon eklè ke lapolis toujou ap fè nan zòn sa yo, fon ti bagay ale, fon ti bagay ale, e ou konnen chak fwa yo fon ti bagay konsa yo ale, bandi yo vin pi kriyèl, bandi yo vin pi mechan, bandi yo vin pi mandanraje, e ou konn sa trè byen. Eske pandan an di frap ke lapolis ba nèg yo la kote plizyè nan yo tonbe a, pou pandan yès aprè midi dimanch nan pou jodi lendi an la, pandan jounen sa, eske lapolis fè prezans li nan de zòn stratejik ou nivo de kwadèboukè? Ke ou sa ou gen kòm enfòmasyon? Ke nou pa di site, site site a gen di sa.
M kapab di jiska prezan, e Blaise Peterson, e jan ou di a se kèk pa E klè, lapolis li menm li fè depi plizyè jou, e depi plizyè entèvansyon ki ap fè, se yon pwosedi nèg parèt pou ap fè de twa jou, epi kraze rak, men depi vandredi a la m kapab di Mèsi Pèsonn, e fòs de lòd yo, vrèman yo toujou la, jan w di a la, nou pa pral di men ki kote ak pa ki kote yo tabli katye jeneral yo, men gen plizyè aks m kapab di w. e jiska dat yo toujou prezan jiska jounen map pale ansanm avèk nou la e yo toujou prezan pou kapab jere perimèt la pou kapab sekirize espas sa yo e depi wikenn nan tou Blaise Peterson e panik lan li menm li ap grandi panik lan li menm li ap grandi pa rapò avèk dron yo Blaise lè dron sa yo tonbe gasonm e se pa ti bagay piti se pa ti bagay piti e si yon dron tonbe nan nivo kafou marasa. E yon moun ki nan nivo Dèlma 75 e sitou si tan an sonb, l ap santi sekous la ou pa ta di se nan Dèlma 75 dwòn nan li menm li tonbe. Sa vle di moun ki ap viv nan espas kote dwòn sa yo menm yo ap tonbe a menm, sa vle di moun ki nan ri Lavwa, moun ki nan Meyè, moun ki nan Despinòs, moun ki nan Rakèt, nan Remi, lè dwòn sa yo tonbe mon frè, Se yon bagay ekstraòdinè e sa ki panike, panike anpil, anpil, anpil manb nan popilasyon sivil la pa rapò avèk modèl frapman sa yo e moun yo menm yo gen gwo dout, gwo enkyetid e pa rapò avèk avanse sa yo ke lapolis menm li ap fè Dayè, ou konnen se yon komin Kwadèboukè mesye m toujou ap di l, e genyen kèk etablisman skolè yo menm malgre tou ki fonksyone, genyen legliz ki fonksyone, genyen mache ki fonksyone, enben depi vandredi a la sa li menm ki vin mete a zewo modèl aktivite sa yo nan nivo komin Kwadèboukè Blaise Peterson.

M kapab di w nan zòn sa yo, an gade vrèman rantre nò la, si n kite, si n ap bay komin Kwadèboukè do, ou di mwens m kapab di sa, enben nou kapab chavire nan nivo Kanaran, Kanaran tou ki toujou sou komin Kwadèboukè, men nou kapab gade l pou m di byen rantre nò peyi a. Yon rantre nò peyi Blaise Peterson li menm ki. ki leve san pwoblèm, ki leve san pwoblèm, divès machin yo menm yo ap sikile nan divès aks ki genyen nan rantre nò peyi a, m kapab di ou machin ki ap pran direksyon gran nò, machin ki ap pran direksyon depatman latibonit swa wo avèk ba atibonit peyi a, enben nou te gentan remake de trè to aktivite sa yo menm yo ap fèt jisteman nan kwen sa, nan rantre nò peyi a. E jodi a se lendi, se kòmansman semèn nan an tèm daktivite, enben gen divès mache yo menm ki fonksyonèl tankou mache nan Gadri an, Bare Mòn Kabrit, Akayè, Kabarè, Ti Tanyen, se plizyè madan sara yo menm ki ap pran direksyon sa yo, panyen sou tèt, sak anba men, sak anba bwa, yo ap pran direksyon mache sa yo pou jounen lendi a la.
Fedleder, Kolaboratè n Claudade Antoine nap gad ansanm avèk li Désir piske ou konnen la. Nou la wi. Ok se vè Désir nou gade a nou avanse m pa tande w te gen koupi. Wi wi wi nou tap avanse e pou n di la e divès kanaran nou yo yo menm aktivite yo yo tap bouje san pwoblèm 50, 70, 90. e rive jiska zòn sous Matla e va e vyen li menm li te deja ap fèt de trè to nan maten nan divès zòn sila yo. Zòn Lilavwa aktivite yo menm yo ap fèt paske elèv lekòl yo menm yo t ap pran direksyon sa yo e m kapab di w tou Blaise Peterson,